E m pa janm di, m pa janm fè djòlè di m son gwo chantè. M di m son chantè.
Mwen avantaj ke m genyen se ke mwen konpoze pou tèt mwen. Avantaj ke m genyen se ke moun pa fè mizik pou mwen, e mwen k fè mizik mwen. E mwen k konpoze mizik mwen. Pa genyen m chante, se pa mwen k fè l. Pran èk ekri l, pran èk konpoze l. Mentnan, antanke chantè, mwen kominike byen. Mwen ekri pou tèt mwen. M se yon bon aktè. M se chantè petèt ki ki pi, sa yo rele an anglè manquer de boule nan nan mache a. Sa vle di w ap chache yon chantè konpa la a, w ap di kiyès ki gen plis sponsò, ki nèg. Kipi, ki nan televizyon, ki toujou prezan nan kèlkeswa bagay l ap di, toujou di. Yo tou trè bizismann tou wi, yo tou gen bay atè a wi. Enben bon, jisteman. Non sèlman met sou tout sa, m se sèl chantè ki etidye maketing. Sa vle di m gen, m gen, m gen, m gen, sa vle di ke yo, sa vle di m pa, m pa gen anyen pou m anvye pèsòn. E se sa k fè de mwen yon gwo frontman. M pa yon gwo chantè men m se yon gwo frontman. Gen yon pakèt nèg ki gen vwa, yo pa fouti sèvi avè l. Ok.
Paske konn sèvi a vwa se youn konn vann tèt ou son lòt. Konn pale a moun son lòt. Konn viv a moun son lòt bagay li ye. Konn fè biznis son lòt li ye. Donk, wè pou reyisi nan biznis mizik sa a ou pa bezwen vwa. Se pa vwa a ki enpòtan. Vwa enpòtan wi, vwa a ladan l. Men se kisa w chante antanke hit. M ba l bon egzanp byen senp. Lè Gassa te anba men Gucci, èske ou ka kontwole ki kantite hit Gassa te chante? Anpil anpakèt. Ok dakò.
Lè Gracia kite Richie. Gracia gen vwa, Gracia gen sipèsta, Gracia gen tout bagay ou konnen gen l pa fouti chanton l. Ah ou frape fò wi la, ou ale fò wi. Menm bagay la rive Gazman. Gazman gen star power a, Gazman gen vwa konpa dirèk la, Gazman is a great businessman menm jan ak Gracia men banm yon gwo hit ke Disip chante depi lè l kite Nilo. Li te fè. Enben ok. An n ale kounye a. Ti Jo soti nan kote a nan konpa kreyòl. Mwen fè tout mizik ke m te konn fè it yo. Biw, konpa kreyòl kraze m vin nan kreyòl la. Vagabon fò laj, se mwen k fè l. Youn nan pi gwo klasik konpa kreyòl. Monchè, atis yo p ap dakò avè w non apa? Mwen k ekri l. Padon?
Atis sou site la p ap dakò avè w non?
Gazman avèk Gracia pap dakò non. Nèg yo ap di yo fè it avèk. Bon brother m pa di de bagay pou m blaze pèsòn moun men se de verite ke m bay. Se pa kòmsi m ta di w m pa respekte. Dayè m toujou di sa mwen menm k ap chante a la gen anpil bagay mwen menm mwen pran nan Gracia. Poukisa? Paske lè m te lè m te jèn ke m te konn ap gade Gracia se te youn nan chantè k te enfliyanse m. Ok.
Men kòmsi kounye a an n pale de ekri. Èske se yon brother Céline Dion pa janm chante? Tout sa Céline Dion ap chante se yon moun ki ekri l pou li wi. Céline Dion se yon gwo chantèz. Céline Dion se yon chantèz ki gen yon vwa nan ki gen yon enstriman nan vwa l tèlman l gen bèl vwa. Se pa jwèt non. Men tout sa l chante nèt brother se yon moun ki ekri pou li. Se mari l la ki ekri pou li. Exactement.
Donk san mari sa, ou gen dwa sezi wè Céline pa janm chante mizik ankò. Men sa pa vle di ke Céline se yon pyès chantez.
Okontrè, se 2 bagay ki mache ansanm. Bon, ann ale. Mwen kite konpa, mwen kite kreyòl la. Konpa kreyòl. M kite konpa kreyòl.
M tonbe nan kreyòl la. M ka ba w deja omwen 3 grenn klasik ke m fè. M pa di Ritmi Mega Hit non, men klasik. M kite konpa kreyòl. Sa vle di m fè hit nan konpa kreyòl, m fè 6 an nan konpa kreyòl, mwen emèje kòm mizisyen, kòm jèn mizisyen. M vin fè kreyòl la. Kreyòl la m pote l sou do l jiska prezan l gen 14 lan ti mari pa monte ti mari pa desann e m rèd. Pa gon albòm m pa gen hit ladan l. Donk zanmi m, kisa w moun ka repwoche m la a? Kisa w ka repwoche m? M pa konn si w konprann kote m ye a la. Sa vle di ke lè yon moun ouvè kaye m brother, ou pa genyen lòt pou fè ke aprann. Paske mwen menm mwen fyè pou m di m t aprann de Sweet Micky, m fyè m di m t aprann nan men Gracia, m fyè pou m di m t aprann de King Kino. Donk yon moun olye w etènize w sou kritik, sou whatever, sou bò isit, mwen menm mwen toujou di sa e m di l a pwòp bouch mwen. Si m te gen vwa Jude Jean, si m te gen vwa pa egzanp Pipo, Monchè e tapi wouj menm pale m pa tap pale a moun menm pale m bon se vre tout tan map di sa m son chantè m pa yon vokalis m son chantè men m pa yon vokalis m son kokenn chenn konpozitè m fini sa m di a m se youn nan pi gwo pawolye jenerasyon m petèt e m ka ba ou se pa sèlman nan hit ou yo ou mèt vire tounen map ba ou l pa egzanp soufle ayiti leve mizik ki fèt pou tranblemann tè an ayiti sa son im nasyonal li ye se youn nan pi gwo klasik ke map fè nan vi m Map mouri map kite mizik sa la. Ou ka di sa wi trè de frape wi e jiska prezan a chak fwa ou pasel li tonbe.
Map mouri map kite vagabon fò like map mouri map kite cherim geri map mouri map kite mwen pou kòm pou moun yo e tandot e tandot. Donk sa yo se pa moun ki fè yo pou mwen se mwen sa fè m. E m gon tanperaman de lidè sa vle di mwen pran djaz mwen, mwen fè djaz mwen, mwen mennen djaz mwen e m fè djaz mwen fè siksè. Men m wè yon pakèt chantè, gwo chantè ki konn chante m pa wè yo youn reyisi pase m non men. Donk kounye a kèlke pa èske se chantè a ki enpòtan? Oubyen se kalite dètis ke yon moun genyen? Oubyen se tout kalite ke w genyen ke w met ansanm ki kouvri yon pakèt bagay ke w genyen?